E lougawou m te ye. M te konn tronse lonbrit timoun, men tout timoun m tronse lonbrit yo, m manje tout. Oh!
Men kounye a, mari m vin di m konsa, E metye sa m ap fè a, e metye a pa bon kite l. Kounye a m vin travay sou pwen an. Pale, redi moun yo sa w di ankò, paske se enpòtan. Ou di se lougawou w te ye? Wi, lougawou m te ye. Mwen menm se lougawou m te ye, men mari m di mwen metye sa m ap fè a e pa bon, Chak timoun m tronche lonbrit yo, m manje yo. Sa vle di w te konn koupe lonbrit timoun tou? Wi, m te konn tronche lonbrit timoun. Men. Eske paran timoun yo konn se ou k manje yo? Bon, paran timoun yo pa konnen men m manje yo nèt. M manje yo. Men kounye a mari m di m, metye sa m ap fè a, li pa bon, m kite l. Kounye a m vin travay sou pwen an. Konbyen timoun anviwon w ka manje konsa? Monchè, mwen m pa ka di w konbyen timoun pase pou timoun, mwen manje timoun. Sa vle di pandan moun rele w al koupe lonbrik timoun e ou pral manje timoun ankò? Se mwen k manje timoun nan. Se vye pwen an ki fè m manje timoun yo. Manman m te gen yon vye lwa, se vye lwa sa k te fè m te antre nan lougawou men mari m vin di m, mete sa, si m pa kite y ap koupe tèt mwen, m vin. Jan an m ap gade w la sa vle di se yon jan yon lougawou w te ye? Yon lougawou m te.
Men ou pa manje timoun ankò? Non m pa manje timoun.
Fanm gen nenpòt 80 ane depi map manje timoun men kounya m kanpe ladan yo kounya m vin sou rezo a poum fè sèvis.
Kounye w di se mari w ki son bòkò tou? Mari m son bòkò l ye, li di m konsa, kite metye sa pase yap koupe tèt mwen ladann, kounya mwen m vin travay sou koup la kounya. Men eske gen moun ki konn gen nan tèt yo yo doute de ou kap manje timoun yo nan zòn nan? Yo pa konn bagay konsa.
Sa fè sa.
Yo pa konn bagay konsa anben. Yo pa konn moun legle je yo. Yo pa konn sa. Men lè al kay bòkò yo pa kwè yo yo pa wè se ou. Menm lè al kay bòkò yo wè se mwen yo pa ka fèm anyen.
Ou di gen de moun se kite yo oblije kite zòn nan pou ou. Kite yo kite zòn nan moun. Paske m twò rèd nan zòn nan nan manje ti moun. Lè map fete m fè moun manje moun. E m mete moun nan manje moun nan pou yap gade plat men moun nan yap manjel ou pa ka di ou pap manje depi m ba ou fè ou manje ou pa manje wap tounen bèf la tou. E si moun nan al pale sa deyò? Li pa kapab, m ap manje l. Oh! M ap manje l. Bon kòman pou w envite moun vin nan fèt lakay w a fè l manje menm moun nan? Pado pale nan afè m. Depi l pale ladan l m ap manje l.
Kòm si w wè pla moun, pla men moun nan menm. Wi fò l manje l.
E konsa m kite yo menm. Pou yo, pou yo wè, pou yo manje. Met nan bouch yo ap manje. Si w pale ou tou la. E kounye a ou jodi an ou sou manbo ou sou pwen an wap kase fèy. Esplike nou kòman ou fonktyone. Bon.
Mwen menm sak koz jounen jodi a se fèy map kase paske m wè gen anpil ti jèn gason sou rezo a yap manje lajan moun pou grenmèsi e mwen menm mwen mwen menm santi kounye a m vin kraze e pati sa mwen m vin kraze m vin bay sèvis m vin travay Poum ka bay solisyon nan zòt. Wi pase mwen menm avanm vin la m tande pale de ou se sak fèm vin la. Ki gwo pwen ou fè bò iksè an menm ekzateman? Bon pwen m fè sou rezo a m bay bòlèt lèm fini tou m bay lajan pou lajan. Wi.
M bay lajan. Sa vle di sakrifis. Sakrifis. Ay bagay djab wi manbo.
Wi an mwen m bay sakrifis e m bay bòlèt la tou men m pa bay bòlèt la chak jou non m bay bòlèt la chak 7 jou m bay yon bòlèt. An men lè konsa e boul djab. Bon Boul dyab yo ye, yo pa boul pon, boul, boul dyab, yo pa boul ponyèt, boul dyab yo ye. M bay yo byen.
Sa vle di ou gen gwo dyab bò isi an wi. Adje! Gade yon gwosè bout bagay. Adje! E la ou chita, e la dyab ou an kache menm. Adje! Dyab sa a, li pa tande nan tèt menm. Ah!
Dyab la pa tande nan tèt. Sa vle di kote ou lage l l ale? Kote m lage l l ale.
Gen lè w konn fè espedisyon dèyè moun janm wè w chita. Ah m fè espedisyon m byen rèd. Esplike m lè w fè espedisyon kòman sa ye. Bon lè m fè espedisyon an depi m pale la bon m pa bezwen li men anyen depi m pale m fè espedisyon l ale. Sa k rive moun sa lè konsa. Lè rive li ka mouri mò mò bal mò moto mò dlo paske depi m voye m fè espedisyon li prale kanmenm. Gade koze mezanmi. Sa vle di moun nan ka chita lakay li konsa l wè fò l leve pou l al fouye kò l anbo machin? Fò l leve kanmenm.
Espedisyon rèd nan dèyè l.
Kisa pou moun nan fè lè konsa pou lage espedisyon nan bouda l? Anben, si fè nenpòt sa l fè a si l pa fè ba chemen l dwat. Li pa fè chemen an dwat. Epi m wè sa l fè yon bagay ki mal. M lage yon spedition nan mouda l. Men gen lè se yon kriminèl ou ye wi. Bon m pa kriminèl nèt non men sa vle di ou konnen. Se konsa bagay yo ye depi w pa dwat nenpòt malè ap rive w. Eske pa egzanp eske nou konn bay kontra pou bèf kòmsi lè moun nan vin lakay ou vin pran angajman li di bon mwen m ap pran kontra m ap bay bèf chak ane. Eske ou konn fè bagay sa?
Bon mwen se sa m fè pi byen. Depi moun nan vini, m travay pou li, sa l te mande a, li jwenn li. Epi l bay, li pase li di l ap bay, l ap bay bèf, fò obliga w fò l bay li. Paske sa l te mande a, li jwenn li. Èske w pa konn jwenn yon moun kòmsi k di w l ap vin vann madanm li, vin vann pitit li? Bon, depi l vini, m ap achte yo wi. Ou achte moun? M achte moun tou depi l vini. M achte yo. Kouman ou achte moun nan? Anben, m achte yo, moun nan vini la, li vann mwen moun nan. E mwen m bezwen moun nan ki pou travay nan badi a. M fè zonbi bagay ki pou travay. M achte yo. Bon mezanmi!
Mwen menm lè w wè m ap travay, m ap travay, m pa konn towo pase mwen k towo a. Mezanmi, men gen de jan w ap pale w pi rèd ke mawolan wi. Aa mwen m pi rèd menm, mwen anba m li ye e mwen k anlè. Humm men eske w konn rale fanm pou gason? Woy, se travay sa m fè pi byen. Esplike mwen kèk koze. Bon, travay sa depi m jwenn sak pou mwen an menm, m fè w achte sa pou w achte epi M prepare yo epi m fè w rale moun nan. M a rale moun nan epi pote kòb mwen ban mwen. Sa vle di nèg lan te mèt kite fanm lan byen lwen ou ka fè yo tounen? M ap fè yo tounen.
M ap fè yo tounen. Gadon granmoun mezanmi.
E sa m fè pi byen.
Men èske sa pa janm moute nan tèt ou kèk fwa pou w tchwe moun toujou? Pa moute.
Se kounya ba bon se nan premye pwen an kap travay wi a di m pa manje moun ankò m pa manje m pa lougawou ankò men sèvis sa m bay li toujou. Sa vle di depi yon moun fon bagay sa se la yo vini moun nan tou mouri? Wi oo la l vini depi ou fè l la ou kap pot tèt ou ban mwen.
An ou di ou pa nan fè bòlèt menm jan a tout moun? Non.
Sakrifis m fè. Komsi ou fon sakrifis yon moun bezwen yon bòlèt sakrifis wap fèl pou li. Map fèl. Lap voye kòb ou ou achte materyo ou voye bòlèt moun nan bali. M voyel bali.
Eske yo eske sa pa rive ou bay yon moun yon loto osinon yon maryaj bòlèt epi yo pa sòti. Lap sòti kanmenm e sakrifis li ye pa ka pa sòti. Humm sa vle di moun nan ka fè yon rèv li gen dout avèk boul lan li pa sòti. Li pa sòti. Men sakrifis lan fòl sòti.
Fòk sòti kanmenm.
Dwat poul vini. Esi moun nan pa peye ou. Map manjel.
Tande de tenten. Mwen genlè byen renmen manje moun ou toujou wi. Ahh men depi depi ou bay yon moun fè yon travay, travay la soti dwa li pa peye w, se dwa w pou manjel wi. Map manjel. Bon men koze.
Men mèt lakou a, men li. Li mande lakou a, mwen e m ale. Mezanmi!
Gade koze!

Nou la fè jefò.
Se mwen menm ki Badi Kan Manbo a. Nenpòt bagay li bezwen fè, nenpòt medikaman li bezwen pou l al achte, se mwen menm ki deplase al achte l pou li. E si yon moun tou, yon lè ou ta rele Manbo a ou pa jwenn li, se mwen menm ki ka fè tout bagay kòrèkteman. Sa vle di sa ka rive yo rele Manbo a men se ou yo jwenn? Se mwen menm yo jwenn paske travay yo anpil nan men Manbo a. Paske Manbo a pa jwenn tan. E Manbo a kòmanse nan granmoun. Uhmm map gade sa vreman. Wi li komanse nan aj paske gen anpil. Ki nimewo telefòn mwen bon an? 41 81 27 50.
Sa vle di nenpòt fwa ou bezwen manbo an pou yo pale avè la sou call video yap jwenn li. Wi se nimewo ak sa.
Li pa 2 ni 3 se sèl sa. Ok. Se kòman ankò? Manbo money.